Lap ann avanse cheri. Non lan tèt mwen vre cheri. Depi wèm gentan ouvril tout lanmou an tout bagay yo ap antre la cheri ann ap pale nap kontinye mon amour. Ya epi sam renmen nan kay ou ou vreman klass ahh. Oh mèsi oh mon Dieu oh oh wè wè wè kèm wè wè wè kèm cheri.
Sa se vwa, sa se vwa. Wè, wè, wè, ehe, pale cheri.
Anfèt, sa pou m ta di w, m gen lenpresyon ke bout sware a pap menm ase menm. Menm sa menm, men men lanmou ayisyen yo gen pawòl. Men nou jènjan.

Vreman, m pot vèr alò. Yeah, m pa bezwen konn ki sil bon sil pa bon li epi lunèt baton. Ah bon. Yeah, tankou m renmen lunèt la m renmen lè map retirel remetel konprann, m ka fè bagay avèw m anvi mete m anvi w mete lunèt lan dèfwa m retirel tou m santi son twisòm nap fè tankou chak tan w retire lunèt lan tankou w son lòt moun. Men nap fè bagay e nou twòp nan chanm nan. Non sam renmen se ke m konn menm renmen poum menm bliye si lunèt la nan zye m menm se lèm pase menm nan zye m poum sonjel nan zye m. Yeah epi tou a lunèt lan ou ka wè ou ka wè vrèman gwosè a konprann epi si son sou gon lunèt ki bon ti zoum sim gen ti koulout Petèt Lala banm yon ti gwosè anplis nan linèt la.
Donk de ce fait Toto m vrèman kontan paske m toujou la Lendi, Mercredi everyday m toujou la. Oh my God m pat konnen Mezanmi lèm di nou m gen bèl moun nan paj mwen nou panse manti mesye gad yon ti fanm kreyòl mezanmi gad yon ti black nou mezanmi.

Ah wi konesans. Konesans kòporèl ou konprann. Aprann konn kò lòt. Ok.
Yeah san pa degaye cheve w pou toujou ret nice anndan pwogram nan ou konprann san w pa de degaye kòmsi sal rad la make sure ke li pa tonbe sou mwen make sure ke tou li pa tonbe sou ou make sure tou pou li pa tonbe sou kousen machin nan. Nou ka mete l yon kote kòmsi ki pap kite tras. Yeah yeah yeah.
Ou konprann? Yeah. M vrèman kontan wi. M vrèman kontan pale avè w paske sensèman se
se te anvi m. Se te anvi m. Ok. Anyen m anyen tout m pwomèt ou sa tande gen lòt anvi m santi w gen lòt anvi toujou men m ap make sure ke pou m pou m pase kèk nan yo pou ou tande. Non anvi yo trè hat. Eeh sa se vwa. Sa san nyè.
M pa konn si n ap ka fè tout. Men m panse ke, paske m gen anpil kote m gen pou m al jwe, prèske nan tout state yo nèt. Petèt m ap yon ti jan pi pre nan state bò lakay ou epi si gen yon ti aktivite k ap fèt ou ka vini petèt nou ka fè yon ti salitasyon, yon ti foto ansanm, tou sa.

Jan w vle. Ou ka toujou senp jan w vle. Depi nou trè konplike lè nou a 2, se bon.
Donk, lè m a 2 avèk moun mwen, donk, la ou pa ta di s on demon, s on demon m ye. Se sa m renmen.
M renmen fè egzòsism. Tankou, pou m santi w gen yon demon sou ou, pou m ap eseye chase l nan kò w. Pou m ap di, Demon, sò de sou kò! Map awoze w ansanm avèk dlo m. Map di sow desi kò w pou m kenbe pou map di sow sow sow sow sow. Map vide dlo beni m nan nan tout vizaj ou like ou konprann? Yeah. Yeah ok. Pou m retire tout vye espri nan ou ou konprann? Chase yo, chase yo tout nan nanm mwen. Yeah yeah yeah yeah. M pwomèt ou map jere sa pou ou. Ok. Lè w wè m, rele m Père Toto. Père Toto.
Yeah, rele m Père Toto. A partir d'aujourd'hui, Père Toto. Je te baptise ma chérie. Dakò. Tè Pluna tou. Pluna la n ap ba w nouvo non, n ap rele w, èske m ka rele w Esklav Toto? Men, m ap rele w Moun Toto.
Awè. Ok, ou se Moun Toto. Awè. A pati de jodi a ou se pa m.

Ou konprann? Yeah, yeah. Paske depi bèl moun yo vin la a tankou Huh! Yeah, anmenm te kontan fè konesans avè w ma chérie. Mwen menm tou.
Yeah, on fwa na fèl, on fwa na fèl de fas, ok? Alwe.
Anmwe ok ma chérie. Alright. Ou gon bèl souri. Alright, bye, bye, bye, bye, bye.